Ke li pa ba ou. Li t menmen chodyèl amnil ak kalin. Ah ou konnen m la m poze m frè. Alèz. Sa regle menm.
Ah ou konnen nou poze tou piti n atè a menm. Wap kale kò w. Ki bò sa menm.
Ki bò wap kale kò m la. M poze m nan peyi a. Kounye a li wè ke fanm lap tann la gade swagè lap pase swag. Ah monchè menn kibò sa m pa renmen medam nan zòn nan non menn. Evre? Alèz.
Ah men sak cho menm.
Ou rele menm mwen. Ah ou konnen sou afè jaden an menn. E lapli tonbe menn fòn ta al gad jaden an ui.
Gad jaden an? Alèz. Ah yo di ou pa dim jan mò la e jaden ou pral gade la? Oh ah monchè menn ou konnen jan m ye a la m ka al nan jaden an sa pa yon pwoblèm non menn. Ah yo di mayo blan sou ou bèl ti jeans sou ou e tou pral nan jaden pa vre? Oh apa wap pase m nan jaden? Kounye a kibò m pa fre la menn.
Banm di w Leonel, banm mete w alèz ok baz.
Jan w ye la, ou pa sanble a yon abitan, premyeman, e mwen menm tou, m pa yon abitan, nèg Pòtoprens pa konn bay jade sa w ap di a. Epi tou, ou menm ki nèg andeyò, w ap dèyè fè ti efò pase sou agro. Kounye a ou vle mwen menm w ap di m nan, ok, wè ou vle m al nan jaden avè w? Manman w, se mwen k rase w. Men ane isi sa, si w pa pase ban mwen, m ap. Tou yo ap bat menm gen alfredo menm alfredo di konsa se nan senkyèm ane li yo senkyèm ane mwen fè lap rele moun ti vòlè ti vagabon bon alfredo a menm menm men yap tounenl dèyè mezanmi kotem pran la nou antrave wi m antrave la manman jimmy a menm menm menm menm m antrave. Manman Hinia di Valo mennen l nan chak. Bon chak maten pou ap penyen tèt timoun. Wi m lo ale mouche. On bon lè fèm wè w kap travay. Chak jou ap pale m de jaden de jaden e m poko janm wè w kap travay. Ebyen ok menn.
A vle di ou vle m pou m al travay epi tou ou menm wap pase swag. A mouche ou konnen fò n pase swag tou menn nou paka rete sal toutan. Sak fè m poko janm wè w ap travay sak pwoblèm mwen. A enben ou gen pou wè m kap travay wi menn lè w pase bò kote m nan map demoutre w map travay. Enben ok. Kilè w pral travay? Poum al gade w kap travay. Demen si Dye vle men.
Evre?
Alèz. Amen.
Antouka frè.
Antouka yo m pa twò rete non paske yon bagay m pral fè la ou relem m wè m reziyen m vin kote w. Enben lage pyon non frè. Men afè bay jaden an frè e tire sa nan tèt ou pou mwen tande frè. Ok kolòn mwen.
E di moun bò lanmè. Mwen Makloudine mwen la frè mwen malgre l pa vle pase lekòl la m pa konnen. Bon fi sa mezanmi lèm mouri e fi a k pral fè biografi mwen m pa gen pitit tout pitit mwen yo pati ale manje diri lòt kote m pa gen pitit mezanmi m pa gen pitit m pa gen fanmi e loudine bouda pise pi sa se lap pise l pap pase lekòl. Pise, pise, pise, pise, pise. M gen yon. An, m mèt pa gen pitit m gen loudin vre m bilye. Kilès m gen?

Yow Fetson, ou konnen ou fè m yon bagay avan yè ke m pa renmen.
Men kisa m fè w menm? Ou konn sa l ye monchè, wa imajine w, nou te gentan fin pase kondisyon nou, Nou te di men a kilè nap soti. Epi m pa t nan espas la m pa wè w. Ah m te gentan pale a misye men lè fini tounen nou pa pi jwenn. Sa w gen nan pye la?
Ah. E yè pandan map desann anba a men li gon pikòt ki kenbe m pa tou la men ap gen pwoblèm depi yè. Fò m di w yon bagay.
E lajan moun kap kale w. Ki an lajan moun kap kale m? Apa w vin derespekte m lakay mwen menm.
Bon w di wap banm 30 dola pandansetan map travay avèk patnè a san patnè a poko konnen m li di lap banm 1000 goud. Aah Gal santi kapasite li yo Baz pa gen okenn kapasite m pap travay avè w paske kouraj moun wap manje. Mesye oo Kounya matant mwen Yel relem mesye mal kotel Li dim konsa men sal ban mwen Li banm yon poul Epi tou li ban mwen yon kabrit Li banm mouton Kounya lap dim lot semèn lap gade pou wè sil te ka achte yon bèf pou mwen Kounya matant mwen voyem nan mal chanje bèt. Taylor sonje pral dim fòm fè jaden poum pral nan vann jounen fon bon bagay andeyò e bay sa yo mpa konn anyen deyò kounya bèt sa yo ban mwen an sim te gen yon moun mta bay gade yo paske mwen mpap ka al nan gad bèt poum al nan chanje kabrit chanje mouton kounya bèf mwen kwè janm konn bay sa bwè anpil dlo. Pou m pral gen bèf. Kounye a m pral nan bay bèf bwè dlo. Mesye o! Antouka maten mwen genlè ta renmen m al nan jaden wi mesye. M ta renmen m al nan chanje bèt. Kouraj pou m ap manje. Nèg la santi kavasite de mil goud li ka peye. Mwen renmen 30 dola m ka peye. M ap pran 30 dola men. Ok, imajine w byen, 30 dola, sa l ka achte? Yeah, ki jan sa 30 dola ka achte? Sa l ka achte?
Paske ou wè, ban m di w, ou se yon jèn gason, ou pa serye menm non menn. Menm nan vizaj ou. Ah, ki jan m pa serye menm nan vizaj ou? Non monchè, oh, ou kanpe ou di, 30 dola w ap ban mwen, pandansetan patnè a li menm li di e 1000 goud, e m travay, m pa t menm vin bonè non.

Lè ok, lè w ap vann jounen. Ki jan? E li menm, e tonnde la m te konn touche tou. Monchè, m pa nan twòp pale anpil avè w tande, ban m ale. Paske si m pa ale lè w ka di m oo m ap vin bat ou lakay ou, m pa vle vin bat ou lakay ou ban m ale tande. Paske m chache w nan tout bouk la la nèt m pa jwenn ou, jodi a m di fò m vin lakay ou. A monchè, ou vin la monchè, e kòmsi w te vin derespekte m lakay mwen monchè. M pa derespekte w non frè m, m vin fè klarifikasyon ok. Paske ou banm manti ou pa vini kounye wap vin di pyo sa m fè pyo. Lè ou wèm malad nan pye m pa tap janm ka vini pi non menm. Monchè pa di mwen banm ale tande frèm nap pale. Mwen chanje mouton chanje kabrit kounya la e lekòl la menm sa m pral fè a lekòl la antouka map chache yon moun wi ooh Leonel Leonel e nèg andeyò wi genlè misye m pral pale a misye pou m wè si l ka gad bèt yo mwen map bay misye bèf la map bal kabrit la map bal mouton an. Map kenbe selman poul la paske poul la pa nan chanje depi m bal mari le maten epi tou depi m fin bal manje l bon a wè sa Leonel map bay gade lot bèt yo bagay sa yo mwen pap ka fè anyen ladan yo gade bèt a mwen menm.

Dayè se jèn mwen ye, se Ayisyen a Ayisyen, m panse sa m pral di w la w ap eseye konprann mwen. Wi, m ap konprann ou. Bon, mwen ap travay la, m di, m p ap fè anyen, m panse si m pale ansanm avè w, w ap konprann mwen e w ap ka ban m yon ti bout jounen pou m degaje m, pou m te ka met kòb nan pòch mwen. Ou konnen depi e jèn ou ye, fòk ou gen kòb pou fonksyone. M pa konnen èske sa m di w la. Eske wap ka fel pou mwen. Bon frem m eseye konprann ou vre men ou konnen depi e jèn ou ye nan peyi a fò fè ti aktivite e travay la gen fò ou oblije fèl m konprann ou map mete w bò kotem poun ka travay paske ou dim ou konn travay byen. Non banm diw e pa konn travay byen non dayè se latèm wap travay Mwen menm m poko abil nan bagay yo poum byen diw, mwen fenk vin abite bò isi an se pòoprens kem te abite ou konnen vi avèk ensekirite a ki fè mwen pa rete pòtoprens men ou konnen lavi nan bouk lan pa fasil kounya m te oblije di chita a pap bon pou mwen bon m eseye chache paske depi ou chache wap twouve Se sak fè m vin ba w kote w la la. Ok, m konprann sa. Depi w chache w ap twouve. E depi w ap travay tou w ap gen posibilite pou w manje. M konprann ou wi frè m. M ap eseye mete w bò kote m pou n ka travay, pou m wè si m ka ba w yon monnen. Anben, ou di m yon monnen men ou gentan konnen fò fè, fò m fè pri travay mwen. Pase se kouraj ke m ap bay. Men konbyen ou panse tankou w ka ban mwen? Mwen menm m pap ba w manti. E twa san dola e swa kat san dola wi pou w ta peye m. Bon frè m, m pa nan pil pale anpil avè w pase. Ou poko abil nan bagay yo e mwen k konprann bagay yo deja e mwen k poud ou men konbe map ba ou map ba w 250 dola si w dakò wap travay si w pa dakò w pap travay. Anben ok pa gen pwoblèm map travay monchè anben sak pase m mèt kòmanse jodi a swa demen si Dye vle map kòmanse. Bon desizyon yo nan men w li ye pase Volonte a e ou kap travay mwen m toujou disponib nenpòt lè a. Anben ok men sa map fè ou gentan konnen m pat m pat panse m tap jwenn travay lan jodi an epi m te just di w m te just di m pral pale ansanm avè w men malgre m potko fin konfime men sa map fè m prale m panse demen si Dye ve map vini paske m kwè e la w abite. Ou ye la m abite, la m toujou ye men kay mwen la, pase jaden yo la, men m gen jaden tout kote. Men chak jou w travay? Chak jou m travay, sèl jou dimanch sèlman m pa travay. Anben pa gen pwoblèm non frè m, jan n di anben, n ap pale. Anben ok dakò nèg mwen. Anben 250 dola? Wi 250 dola.
Piga m nan diskisyon avè w paske.